Boul cho, boul cho, boul kradibank pou tiraj maten 23 jiyè 2024 lan la. Fanatik yo kòman nou ye, kòman nou ye. M espere ke nou anfòm, m espere ke tout bagay kòrèk pou nou la. E maten an la nou prezan la zanmi m pou nou vin fè koze avèk fanatik nou yo, ikonpri ou menm tou ki fèk ap fè konesans avèk TH059. Se yon gran plezi pou mwen la, pou m prezan la, e pou m pote bout yo pou nou. Donk m ap di kreyatè la mèsi paske li pèmèt ke m kapab prezan la pou m pote bout yo pou fanatik mwen yo. Donk, ou menm ki fèk ap fè konesans avèk Ti Azout Senef, se yon gran plezi pou mwen pou m di w byenvini nan fanmi an. Meyè fason pou w rete konekte avèk Ti Azout Senef se abòne epi aktive klòch de notifikasyon ou, retire l sou pèsonalize, mete l sou tout pou w kapab toujou jwenn notifikasyon Lè m lage videyo bwochi yo epi lè m ap bay rezilta an dirèk, sa ap pèmèt ke ou toujou jwenn chak kichòy m ap pataje avèk fanatik yo. Ok! Donk, ou menm ki ta renmen fè pati de vip Djaz 209 la, ou kapab kontakte m nan nimewo sa a ki se plis 1 809 205 70 83. Kontakte m pou w kapab genyen plis enfòmasyon de kòman vip a fonksyone ok fanatik yo epi ou menm ki etazini kap jwe bòlèt ebyen ekri nan nimewo sa 561 947 04 85 ekri nan nimewo sa pou kapab jwe bòlèt zanmim answit ou menm ki an ayiti ebyen kap jwe bòlèt telechaje aplikasyon avantaj pam nan enskri sou li epi pou kapab fè pari ou pa bliye lè wap enskri sou aplikasyon avantaj pam nan sonje antre kòd parenaj sa ki se 14 74 12 74 ou kapab jwenn 50 pwen gratis pou w kapab jwe bòlè ok donk fanatik yo e pa bliye li trè enpòtan pou nou kite yon grenn jèm sou videyo a pa pase san nou pa jèm paske chak fwa ke nou jèm sa li fè nou santi ke travay la nan ki pwen ke nou menm nou renmen l pa bliye si gon bagay ki pa mache pou nou nan travay la kite yon kòmantè pou nou kapab fè m konnen ki sa ki pa mache a. Ok. Donk la fanatik yo e nan vek chije pouvwa nou nou nou nou deja konnen ke he he bagay yo pa anfom bat se fose nan fose. Donk e dezole pouvwa ok. Donk la fanatik yo nou pral pase avek BD byen rapid nou pa mize twop. Nou gen premye gen boul ke nap veye maten an la ki se 85 ok son boul nap plis peze nan Florida. Answit nou genyen dezyèm boul nou la ki se 0 6 ki se yon boul ke na plis peze nan Nouyòk. Nou genyen 26 62 ki se yon boul retounèl ke na plis peze la nan Florida, 26 62. Nou genyen tou 67 ke na plis peze nan Nouyòk. Nou genyen e pou tèmine 10 ke na veye la nan Florida avèk Nouyòk. Byenantèdi maten an la, Li pwobab pou m pran yon dekabès. Li trè pwobab pou m pran yon dekabès. Donk, fòk nou veye sa la fanatik yo, ok? Pa bliye, pwent loto nou gen pou maten an la se 5 epi 8. Donk, se sa di, n ap itilize chif sa yo pou nou kapab fè loto 3 chif. Ok? Donk, e n ap fè ti loto 3 chif sa yo pou mwen ki se 862, li kapab 826 tou. Epi nou genyen 742, nou genyen 022, nou genyen 810 ke nap fè la. Ok? Donk e moun boul pè yo nou kapab veye 2 0, nou kapab veye 22. Ok moun boul pè yo? Nou kapab veye boul sa yo la pou maten an la. Donk e maten an la e gen yon fòt pwobabilite pou nou pran nan 2 kabès maten an la fanatik yo. Gen gwo posibilite pou nou pran nan 2 kabès. Donk pou se fè nap veye la. Hier soir la nou te eseye frape la e nou wè kòman nou te frape. Byen antandi 69 la nou te bay la e ki bay la nou te bay li sou sou espas kominote a nan maten donk li pat tonbe e depi bay li nan aswè men nou te frape nèg yo papa. Nou frape nèg yo nan 78 premye lè. Antouka e nou pral gade jodi a la kisa n a fè ok. Maryaj sa la jodi an la e ou wè jodi a fanatik yo si nèg yo pa ba nou maryaj retounen l si yo pa ba nou maryaj repete n ap pran nan maryaj retounen la sa vle di gon maryaj ki pwobab pou sòti nan maten nan aswè pou l tounen an n gade pou n wè n ap avanse avèk 3 grenn maryaj sa yo la nou gen 0 6 ke n ap pran pa 22 nou gen 22 ke n ap pran pa 28 82 nou gen 82 ke n ap pran pa 82 pa bliye maten la li trè posib pou nèg yo balanse avèk 2 kabès ok li trè posib pou nèg yo ba nou de kabès. Donk sètadi, n ap veye fanatik yo pou n wè èske la matyè la nou pa ta fè yon bèt. N ap kanpe avèk 3 maryaj sa yo la, Zeo 6 22, 22 28 epi 82 82. Pa bliye non, wè matyè an la 22 son bèl boul pè la. 22, 22 bèl gen boul pè pou matyè an la. Pa neglije 22, sitou nan Nouyòk. Ok! e li deja tonbe deja li pwobab poul retounen ok retounen veye 22 donk fanatik yo map repran boul yo pou nou la nou genyen 85 ke nap veye nan florida nou genyen 06 ke nap plis peze nan new york nou genyen 62 ke nap plis veye nan florida nou genyen 67 ke nap plis peze nan new york nou genyen 10 ke nap plis peze nan e florida avèk new york 2 boul ki pi pwisan sou afich la fanatik yo nou gen premyèman 85 ok nou gen premyèman 85 dezyèmman nou genyen se e bon mwen map di map di eee dezyèm boul la m pa dakò pa yon sèl grenn boul ki pi pwisan pou nou pa neglije pou maten an la wi m te kapab di sa eee men e de boul map ba nou Dezyèm boul la, dezyèm boul la se ze egal ou, se ze ou 6. Ok? Ze ou 6 fanatik yo. Se 2 boul sa yo ki pi pwisan sou afich la. Donk, al degaje nou al fè kòb. E, pa bliye, e, nou menm ki Etazini a, jwe bòlèt nan, nan, e, e, ekri nan nimewo sa pou nou kapab jwe bòlèt. Ok? Plis 1, 5, 61, e, e, 9, 47, ze ou 4, 85. Ekri pou nou kapab jwe bòlèt nou. Nou menm ki an Ayiti, jwe boul nou sou avantaj pa nou. Pi gwo bòlèt an Ayiti a. Epi ou menm ki ta renmen fè pati de vip Zaotik 109 la, ekri m nan nimewo sa a plis 1 809 205 70 83. M espere ke videyo sa a li te nan sans nou, nou te renmen l, ebyen e pou se fè e moun ki bliye like yo nan fen videyo a la nan se kapab toujou like epi pataje l, n ap kwaze nan live rezilta a pita. Babay pran swen de nou.